La a li menm, pou n ka aplike ti metòd Cramer la, n ap fè l an 4 etap. Nan 4 etap sa yo, premye an li menm ou pral kalkile detèminan sistèm nan, ke nou ap note delta. Answit, nou pral kalkile detèminan an pa rapò avèk chak enkoni yo. An premye lye, n ap kòmanse avèk enkoni x lan. Nou pral kalkile detèminan an pa rapò a x lan ke n ap rele delta x. Epi, N apral kalkile tou detèminan pa rapò avèk enkoni y lan ke n ap nome delta y. Epi yn fwa ke n fin kalkile 3 detèminan sa yo, enben n ap ka jwenn valè enkoni x ansanm avèk y. Men anvan nou fè kalkil sa yo, gon jan pou sistèm nan dispoze anvan w ka kòmanse fè kalkil detèminan sa yo. Enben ann gade kòman sistèm nan ta sipoze dispoze pou n ka fè kalkil sa yo avèk metòd Cramer la. Pou w ka aplike metòd gramè lan, ou sipoze fè sa an 4 etap. Men anvan nou kòmanse fè kalkil detèminan gramè yo, kisa n sipoze fè? Nou sipoze gade kijan sistèm nan aranje. Paske anvan ou lagwe kò w nan fè kalkil sa yo, sistèm nan gon jan l dwe dispoze pou fè kalkil yo. Enben kòman l dwe dispoze? Nan chak ekwasyon yo, ki sa w dwe genyen? Enben ou dwe gen tèm an x yo avan, tèm an y yo an apre, epi apre egalite an, ki sa w genyen? Enben w ap genyen konstant yo. Yn fwa ke w fin asire w ke sistèm nan dispozere konsa, enben nou pral separe sistèm nan an 3 gwoup. Enben 3 gwoup sa yo, nou pral separe sistèm nan an gwoup Koyefisyan x yo ke n ap note gran A, anwo, koyefisyan ki devan y yo ke n ap note gran B, epi koyefisyan e konstant yo, sa egziste a ki ap egalite yo, n ap note yo C. Kounye a, anvan nou kòmanse avèk kalkil sa a, sa n ap fè? Enben, nou gen yon ti astis ke nou pote pou w la, kote ke. Astus sa a, nou ekri pou ou les ABC du bap, enben, nan ti fraz sa a li menm, depi ou konnen l, w ap ka kalkile detèminan yo fasil. Enben, pou w kalkile detèminan yo, sa w pral fè, enben, ou pral aplike metòd yo jan n te ba ou yo an, epi chak tan, nou pral konsidere de, de lèt ladan l. N ap kòmanse avèk AB, epi n ap pran CB, epi AC. An nou kòmanse avèk premye etap la. Premye etap la li menm, sa nou te di ke nou pral kalkile, nou te di ke nou pral kalkile detèminan sistèm nan ke nou te note dèlta. Enben, detèminan sistèm nan ke nou te note dèlta li menm, ki sa k ap ladan l? Enben, ou pral nan ti fraz ke nou te ba ou a, kote ke nou te di ou chak tan pou w kalkile yon detèminan, w ap konsidere 2 lèt ladan l. Enben, 2 premye lèt yo, ki sa yo ye? Enben, yo se AB. Donk, ki sa ki ap nan? Detèminan sa a, enben, se ap e koyefisyan ki nan pati A ke nou genyen ki se A ansanm avèk A prim, koyefisyan ki nan gwoup B a ke nou genyen ki se B ansanm avèk B prim. Epi, jan nou te konnen nan metòd bagay matris yo, pou kalkile detèminan yon matris kare, kisa w fè? Enben, ou fè se dyagonal. Pwodui dyagonal prensipal la mwens pwodui eleman ki sou dyagonal segondè la, ki se a', b'. Ebyen la li menm nou gentan fini ansanm avèk detèminan sistèm nan. Apre kalkil detèminan sistèm nan, sa nou te di nou pral fè nan dezyèm etap la li menm? Ebyen nan dezyèm etap la nou te di ke nou ta pral kalkile detèminan parapò avèk enkoni x lan. Sa vle di nou ta pral kalkile. Dèlta x, se konsa ke n te note detèminan pa rapò avèk enkoni x la. Enben, pou n kalkile detèminan sa a li menm, ki sa n ap fè? Enben, n ap toujou tounen nan ti fòmil nou an, kote n te di ke n ap toujou konsidere 2 lèt. Piske n te fin konsidere AB, enben, ki 2 lèt n ap pran ankò? Enben, n ap pran BC. Donk, n ap pran CB, padon. Donk, kounye a, lè nou pran CB, se ki sa n pral mete? nan antre kouchè sa yo, enben nou pral mete egzakteman koyefisyan ki nan chak kolonn sa yo lè n gade nan sistèm dekwasyon nou an. Ki eleman ki te nan C yo? Enben se te C ansanm avèk C prim. Ki eleman ke nou te gen nan gwoup B a? Enben se B ansanm avèk B prim. Ebyen, apati de la, nou ka kalkile detèminan sa. Pou n ka kalkile detèminan sa li menm, sa n ap fè, ebyen n ap fè se pwodui eleman ki sou dyagonal prensipal yo, ki ap ba nou se B' C, mwens pwodui sou eleman ki sou dyagonal segondè lan, ki ap ba nou se B epi C'. Ebyen la li menm, nou fini ansanm avèk detèminan pa rapò avèk enkoni x lan. Enben, kounye a la, nan twazyèm etap la, sa n te di nou pral fè, enben nou te di ke nou pral kalkile detèminan pa rapò avèk enkoni y lan li menm, ke nou te note dèlta y. Nou pral kalkile dèlta y. Pou n kalkile dèlta y li menm, sa nou pral fè, enben, pou n kalkile l, nou pral tounen nan ti fòmil ke n te genyen an ankò. Nou te fin pran AB, nou pran CB, enben sa k rete nou se. Ase. Ebyen kounya la sa nap fè, nou prale nan sistèm nou an epi nou pral gade ki eleman ki nan gwoup A avèk ki eleman ki te nan gwoup C. Ebyen nan gwoup A li menm nou te gen eleman A ansanm avèk A'. Ebyen nan gwoup A nap mete A epi A'. Epi nan gwoup sa nou te gen C ansanm avèk C'. Epi la li menm n ap kalkile detèminan pa rapò avèk enkoni y la k ap ba nou se pwodui eleman ki sou dyagonal prensipal yo ki ap ba nou se AC' mwens pwodui eleman ki sou dyagonal segondè lan k ap ba nou se A'C'. Enben, yon fwa ke n fin fè 3 etap sa yo, sa vle di n fin kalkile detèminan yo, enben rès operasyon an ki te rete an, sa k te katriyèm etap la se te. Detèminasyon de enkoni yo. Sa vle di pou n te detèmine x ansanm avèk y. Men pou n te ka kalkile x la ansanm avèk y, ki sa n te bezwen? Nou te bezwen kalkile detèminan sistèm nan, detèminan pa rapò avèk enkoni x lan, epi detèminan pa rapò avèk enkoni y lan. Epi kounye a la, sèl ti fòmil n ap gen pou n aplike, pou n ka jwenn enkoni x lan li menm, se detèminan pa rapò avèk enkoni x lan sou detèminan sistèm nan. La, apatise de la, w ap jwenn valè enkoni x lan. E pou w ka jwenn valè enkoni y lan li menm, sa w ap fè, enben, m sipoze ke w deja gen yon ti ide, se detèminan pa rapò avèk enkoni y lan sou detèminan sistèm nan. Donk. Se konsa ou ka detèmine oubyen ou ka rezoud sistèm dekwasyon pa metòd detèminan de Cramer yo. Sa vle di ou kalkile detèminan yo epi, nan fen an, pou jwenn x lan li menm se detèminan pa rapò avèk enkoni x lan sou detèminan sistèm lan, epi y la li menm se detèminan pa rapò avèk enkoni y lan sou detèminan sistèm lan.